Medam e mesye, bonjour! Mwen se Jimmy Theodule, prezantatè yon nouvèl emisyon ki rele Solisyon Lakay. Solisyon Lakay se yon emisyon ki gen pou objektif fè zoom sou diferan pwoblèm sosyo-ekonomik ke peyi a ap fè fas. tankou, ensalubrite, delenkans jivenil, bidonvilizasyon, chomaj elatriye. Epi debat yo sou plato a chak samdi avèk divès kalte spesyalis nan plizyè domèn pou n chèche ansanm solisyon ak yo. Emisyon sa a gen 3 ribrik, Avec Linéidi et chez vous, Haïti fait l'histoire, Nous les citoyens de demain. Mwen envite nou chak swiv emisyon sa chak samdi a 10 è di maten pou n ka konstwi

Medam e mesye bonjour, se yon plezi jodi an pou ke nou kapab resevwa nou nan emisyon Solisyon Lakay. Nou konnen ke Solisyon Lakay se yon emisyon ki difize chak samdi a parèy è. Emisyon sa gen pou objektif analize an pwofondè diferan pwoblèm sosyoekonomik ke peyi ap fè fas. Jodi an nou gen posibilite pou nou pale de Desalin, paske nou konnen ke 17 oktòb se jou komemorasyon lamò l. Avan ke nou antre dirèkteman nan Desalin, li enpòtan aske pou n antre nan kontèks ki te pèmèt aske Desalin te oblije fè entèvansyon. Si n raple nou, dan le tan, apre dislokasyon Anpi Women an ki se pli gran anpi ke limanite pa t janm konnen, te vin genyen posibilite pou kreyasyon de plizyè eta. Eta sa yo t ap bezwen ase de resous finansyè ki te kapab pèmèt aske yo oryante vers le développement. Sou baz sa a, yo te mete anfaz sur l'exploitation et la colonisation. Sa pa t pran anpil tan, an 1492, nou te resevwa 3 karavèl dirije par Christophe Colomb. Un peu plus tard, an 1625, nou te resevwa Fransè yo. E sa te pèmètre à ce que, au fur et à mesure, yo te enstore yon sistèm esklavajis ki ta pral ba yo ase de richès nesesè pou yo te jwenn resous yo t ap bezwen an pou ede peyi yo devlope. Twasan zan pli ta, sètadi twasan zan deksplwatasyon, de kolonizasyon, Sa ta pral kreye posibilite pou ke nou te resevwa yon gran lidè, Jean Jacques Dessalines, yon vayan gason ki ta pral pèmèt nou sòti nan sistèm esklavajis la. Kiyès Jean Jacques Dessalines te ye? Ki diferan pwen ki te karakterize pèsonalite l ki te pèmètre aske li te vin kontribye pou l ede nou sòti nan sitiyasyon difisil la? Kisa ke nou kapab tire de Desalin kòm pwen enpòtan nan pèsonalite l ki ka ede nou pou le moman, ede peyi nou sitou oryante vè le devlopman? Pou n reponn a diferant kesyon sa yo e dot kesyon toujou, jodi a nou gen onè resevwa w Mesye Kelly Rodney Cornet ki se envite nou sou plato a. Bonjour Mesye Corne. Bonjour Mesye Theodule e nou remèsye w pou envitasyon an. N ap salye la famiy ayisyèn nan non Bondye. E n ap salye avèk anpil lanmou avèk anpil respè. Fò m pote presizyon sa. Lè ke mwen di la famiy ayisyèn mwen vle di ke tout ayisyen Endepandaman de couleur de peau w, de appartenance politique ou, menm si de foi religieuse ou e menm si ou pat gen posibilite pou w fèt sou tè sakre sa a, sou tè peyi Dayiti, dè ke ou gen san Ayisyen nan san w, ou se Ayisyen tou. E sa ki enteresan, mwen kwè ke nou. Pèmèt mwen di sa, mwen se yon ekriven, yon chèchè an istwa, yon antreprenè e yon òm de Dye. Lòske mwen di òm de Dye, mwen vle di ke yon moun k ap egzèse lidèchip pou Bondye. E, pli presizeman, mwen gen yon dokiman de rechèch, yon liv ke mwen ekri ki titre, Jezi Kris ak Jan Jak Desalin, De Nonm, De Etap, Menm Plan Bondye a. Soutit liv la se, Jan Jak Desalin bati yon peyi. yon nasyon tanp ak pèp Bondye a, e nou kwè ke atravè entèvansyon sa a, le peu ke mwen genyen mwen pral pataje l avè nou pou n kapab gen plis enfòmasyon sou potorik gason sa a ki se Papa Desalin. Mèsi Mesye Corne, kòm li sot mansyone l toutalè a nan kad prezantasyon ke nou ta pral fè, li deja di li, Li se yon mizisyen tou, m pa t mansyone, ki etidye nan lekòl nasyonal dè za. Li se yon tewolojyen egalman, se yon ekriven. Donk se avèk Mesye Corneille ke nou gen pou n eseye analize lavi de Dessalines e ki posibilite ki genyen pou n ka pwofite de tout sa ke li te fè pou te pèmèt aske peyi a vin

33 33 33 61 oubyen ekri nou sou social media arobase icleanhaitylab pwen kòm. Iclean Haiti Lab, un trait d'union entre Haïti et le monde de la technologie.
Mèsi paske nou toujou rete branche emisyon Solisyon Lakay. Jodi an envite nou se Mesye Rodney Cornet e avè li nou pral abòde kesyon Dessalines nan, asavwa pèsonalite Potorik gason sa a? Kisa ke l te genyen lakay li kòm karakteristik ki te pèmètre aske se li menm ki te chèf prensipal lame endijèn nan? E dot eleman ke nou gen pou n ke nou kapab abòde avèk mesye Kòrnè. Donk mesye Kòrnè, ankò yon fwa mèsi paske ou aksepte resevwa envitasyon nou e ou vin patisipe sou plato Solisyon Lakay. Donk premyè kesyon mwen vle adrese w, Nou konnen ke 17 oktòb ki ki pral rive la, l ap fè 215 an depi ke Papa Nasyon an te asasine. Nou rele l Papa Nasyon, rezon an se paske se te lidè prensipal ki te dirije peyi a vè lendepandans e ki pèmètre aske nou se premyè repiblik nwa endepandant. Kisa? Li enpòtan aske nou ta konnen pèsonaj sa a? Kisa ou idantifye nan anfans li, nan jenès li ok ki fè de moun sa a sa l te vin ye kòm pèsonaj prensipal ki ta pral ede peyi a sòti nan esklavaj? Ok, mèsi Mesye Théodule pou kesyon sa a. Men, m pral pale la a de yon gwo potorik gason. Men, m ap tou pwofite de opòtinite sa a pou m pale de istwa peyi Dayiti, Kòm m te tande w te nonmen non Kristòf Kolon, m ap pot tou sa, aspè sa fò m tou pase ladan tou. Paske depi nou piti y ap fè n etidye Kristòf Kolon men yo fè n konprann Kristòf Kolon se te li te li te pa egzanp dekouvri Ayiti. Non se pa vre. Kristòf Kolon se te yon atoufè l te ye. Non sèlman Kristòf Kolon se te yon atoufè, li menm ansanm avèk 3 karavèl ki ranpli malfwa, ki ranpli ak bandi, yo pa dekouvri Ayiti, yo anvayi Ayiti. E nonm sa li menm, li te genyen gwo zam fann fwa l nan men l, kwa l nan men l, epi li di w li vin bay levanjil. M ap tou di sa, Kristòf Kolan pa t vin bay levanjil ditou, paske ki sa levanjil ye? Levanjil li a la limyè di Christ. Paske ou paka di ou vin bay levanjil pou ou menm ou vin ap zam fann fwa e ke levanjil son pawòl de pè. An oken ka ou pa ka di ou vin bay levanjil. Kristòf Kolon pat vin bay levanjil. Lè fini tou, levanjil son pawòl damou a limaj di Krist. Kristòf Kolon ansanm avèk atoufè l yo, se te yon bann rasist yo te ye, an oken ka yo pa ka di yo vin bay levanjil. Sela ve dir ke nonm yo rele Kristòf Kolon an, sispann di Kristòf Kolon te dekouvri Ayiti. Se anvayi l te anvayi peyi Dayiti e Kristòf Kolon se atoufè ke l ye. Nou klarifye sa. An nou an nou rantre nan nan sa k pi enpòtan ki se e potorik gason sa a ki se le liberatè di mond. M pral esplike w poukisa. Dabò, k e Jan Jak Desalin lavi Jan Jak Desalin gen kat pati ladan. E de 0 a 30 an, sa vle di ke de 1758 a 1788, nou genyen Jean Jacques Dessalines lesklav, lesklav, e sitou Jean Jacques Dessalines te yon esklav jaden. E a lepòk, ou konnen te gen 3 tip desklav, gen esklav domestik, Gen esklav a talan, gen esklav jaden, e esklav jaden yo, se sou do yo ke ekonomi ki te chita a eksplwate moun, moun, moun pa moun nan, se sou mesye, e se sou esklav jaden ke yo te chita. E m garanti w, e m ap di w sa tou, tous, e, e, Jean Jacques Dessalines s on nonm ki te soufri anpil, e n ap gentan vini sou aspè sa. De 0 a 30 an se Jean Jacques Dessalines esklav, de E 1788 a 1791, sela veu dir keu deu 30 ans a 31 ans, se Jean-Jacques Dessalines exerçant le métier de charpentier. E a cette époque, li t ap exercer, li t ap bati tanp, bati egliz, bati chapèl. Men tren de vi keu Dessalines t ap mennen an, Kisa sa te stimile, kisa sa te pèmètre aske li te jwenn nan pèsonalite l ki te pèmètre aske l te vin òm brav sa ke l te ye a? Pa gen pwoblèm, nou pral vini sou li. Sa n ap fè pou entènot yo, se pou n kapab pèmèt yo kapab konprann lavi Jean Jacques Dessalines. Dezyèm etap la, se de 30 an a 33 zan, de 1788 a 1791, se Jean Jacques Dessalines le Charpentier, li te konn bati legliz.

E novanm 1803 jiska 17 oktòb 1806 se Jean Jacques Dessalines, L'homme d'Etat. Pa rapò a karaktè Jean Jacques Dessalines, pa rapò a tip de vi ke l te mennen. M ap di nou sa, selon liv 21 pwen konnen e Baïna Bello ekri, e yon liv istwa, yo fè nou konnen ke Jean Jacques Dessalines li menm li te fèt nan se nan mawonaj manmanl te fèl e nan mawonaj kote manmanl te fèl la e m pa kache di w sa frè mwen a lepòk konnen ayiti te ekstrèman bwaze pat gen preparasyon ki pou yo te fèt Jean Jacques Dessalines yo te fè Jean Jacques Dessalines kòm yon eskize m mo sa m pral di a se yon fason pou moutre w orijin kote w soti pa detèmine kisa w ap ye se nan yon raje yo te fè Jean Jacques Dessalines menm jan menm jan yo fè yon ti bèt paske e chans madanm manman manman byolojik Jean Dessalines te gen men malerezman yo pa ban nou non Te gon madanm ki te rele Victoria Montou, se madanm sa se yon ofisye nan lame Dahome, pandan ke manman te nan mawonaj la l te gen chans rankontre fanm sa, se madanm sa k pral ede manman akouche. Men eske l te fè pati fami Jean Jacques Dessalines? Non.
E Victoria Montou nou kapab di se tant adoptif Jean Jacques Dessalines ou mère adoptive Jean Jacques Dessalines. Men son fanm tou ki pral jwe pil wol e anpil enpòtans nan vi Jean-Jacques Dessalines. E n ap kontinye tou, e Victoria Mantoux li menm, m kapab di w, li pral, e se vre ke Jean-Jacques Dessalines est né en Haïti, mais Jean-Jacques Dessalines est un digne fils de l'Afrique. Paske Victoria Mantoux, e avèk le peu de tan ke l te genyen, ou konnen se te nan esklavaj, Le peu de tan ke l te genyen, li te, sitou le swa, paske ou konnen, dèfwa, frè m, nan kesyon esklavaj, yo konn fè esklav yo travay 20 tè pandan jounen an wi, e sitou nan moman rekòt. E sa fè tou, m ap tou pwofite di, gen anpil frè n ak sè nou yo k ap di ke, e, zansèt nou yo te pran endepandans twò bonè. E konn sa fè yo di sa, se paske yo pa konn esklavaj. Si omwen yo te pran omwen yon jou, yo te viv sa rele esklavaj, yo pa te janm di sa ap bouch yo. N ap kontinye toujou. E Victoria Amantou, ki sa, ki sa kokennchenn fanm sa fè, se te yon ofisyè nan lame Dawome. Se li menm ki te anseye Jean Jacques Dessalines kouman pou goumen ak kouto. Fòl defann tèt li. Li moutre Jean-Jacques Dessalines goumen avèk nepe, lè m di w epe, li te moutre Jean-Jacques Dessalines gon bagay ki enpòtan, itilize fèy yo. Li te moutre l tou, paske ou konnen ke antan ke ofisyè nan lame Dahomey gen de seri de fòmasyon ke yo te ba li antan ke militè, fò w konn kouman pou w itilize plant, fò w konn kouman pou w oryante tèt ou parapò a pozisyon ke w ye, e sitou, Madanm sa a te aprann Jean-Jacques Dessalines anpil bagay ki gen rapò avèk Lafrik. Ou site mo Dahomey e m panse ke l nesesè pou w ta bay plis eksplikasyon de sa w antann pa Dahomey. E lè ou di, lè ou di Dahomey, Dahomey, wayom Dahomey a, wayom Dahomey a se yon wayom nan kad, pèmèt mwen di yon bagay ki nesesè, ki enpòtan tou. Nan kad e Ayiti, M kapab di w se sa yo rele son m kapab di Ayiti reprezante Lafrik an Amerik. E tou pou pou te kapab gen koloni sa, sa kolon blan an t al fè, sa atoufè sa yo t al fè, yo t al an Afrik, y al mache kidnape moun. E ki sa k pase? Yo te pase tout kote, tout Afrik la menm yo t al kidnape moun. Sa te vin fè ke Ayiti se te yon bouyon kiltirèl de Lafrik. Èske ou konprann sa m vle di w la? E sa ki enpòtan pou Dahomey sa tou, n ap di w Dahomey sa se ladan ke gwo kokennchenn fanm sa ki rele Victoria Manteau a soti. E jisteman tou li nesesè li enpòtan tou pou nou menm Ayisyen pou n kapab konnen plis enfòmasyon sou Lafrik. Se pa sèlman konnen tout vil, tout peyi ki ann Ewòp yo, non! Fò n manyen konn vil ki gen rapò avèk Lafrik tou. Sa enpòtan. Men èske pa t gen dè eleman nan kad anfans Jean Jacques Dessalines, jenès li, jan w sot mansyone la a, ke dam sa a te pote anpil kontribisyon nan pèsonalite, nan fòmasyon karaktè Jean Jacques Dessalines. Men, kèlke pa, èske nan peryòd sa a, pa t gen de eleman ki te kontribye, ki te pèmètre aske Dessalines te vin vayan sòlda ke nou konnen, ki son veritab revolisyonè, ki ta pral ede nou jwenn endepandans nou? Ok.
Tip de fòmasyon ke Jean Jacques Dessalines te jwenn nan men Victoria Amantou? E m kwè a pati de de nan petit anfans li, e nan petit anfans, 5, 6, 7 an yo, yo te kòmanse montre Jacques Dessalines gwo makouto. Paske mwen mezire yon bagay, esklavaj, esklavaj se bwaye l te bwaye nwa. Sa vle di ke depi nan anfans Jean Jacques Dessalines, Victoria Manteau fè l konnen ke e lavi se pa yon pati de plèzi. Gen de seri de bagay ke ou bezwen, pa atann ke se ba ou yo pral ba ou l, se goumen pou goumen. Sa vle di ke depi piti yo moutre Jean Jacques Dessalines goumen avèk epe. E an plis tou, ak kouto. Men tou, yo ba l fòmasyon an se ki a trè kouman pou, si ou gen sòlda ou ki blese kouman pou trete l. E sa ki enpòtan tou, Vic, e, e Victoria Montou te fè Dessalines konnen ke menm si l fèt sou tè sa a, li menm, frè l yo Sèl yo kap soufri fòl fè le nesesè poul kapab ede yo soti nan mizè ke yo ye a. Sa vle di ke depi piti Jean Jacques Dessalines te konnen ke e vi ke lap viv la se pa rete tann se pa rete tann sitiyasyon an deside de lavi l men se ou k pou deside de lavi l. Sa te enpòtan nan nan nan kad Jean Jacques Dessalines nan kad lavi nan kad pèsonalite misye. E anplis tou gon bagay ki nesesè e ki enpòtan fò nou mansyone Jean Jacques Dessalines se yon nonm ki te ekstrèmeman disipline. Paske, paske, e gen de seri de sòlda, ofisye ki te etidye nan gran lekòl militè de Frans, d'Euwòp. Men, pou w pran yon nonm ki soti nan nivo k pi ba a, ki te mwens ke moun, paske sa ki enteresan pou nou konnen, e kòd nwa a te, te ba esklav la yon stati de byen mèb. Sa vle di ke tretman ke kolon an te ba zansèt nou yo, E Li te pi ba ke l ba yon poul. Sa vle di gen de seri de manje tankou mayi, bagay sa yo. Se pa t pou esklav yo te ye non. Se bagay sa yo se te pou poul yo te ye wi. Esklav la li menm, selon kolon an, li te plis nan enterè kolon an ke l fè esklav a travay jiska lepuizman ke pran swen l ke ba l manje wi. Sa vle di ke Jean Jacques Dessalines, e pa selon Jean Jacques Dessalines, se zansèt nou yo, yo soti, Jean Jacques Dessalines soti nan nivo ki pi ba a.

An n pran egzanp byen senp, nou te mwens ke 500 moun, 500 mil moun. Alepòk si n te rive fè sa avèk le peu de mwayen ke n genyen, e anpil nan nou te pye atè do touni n te fè sa, men kounye a n gen 17 milyon, gen teknoloji, si n gen menm volonte sa frè m, pa gen anyen n pa ka fè nan lemonn non.
Menm si sa n ap eseye, Analize la. Se poutèt sa, objektif emisyon se eseye idantifye tout sa ke nou te jwenn kay zansèt yo, notamman Desalin ki te lidè prensipal la, ki te pèmèt aske malgre yo pa t gen ase de mwayen, men pèmèt ke peyi a li menm li sòti nan sitiyasyon sa. Mentnan, n ap eseye prezante pòtrè Desalin antanke lidè la. Kisa w te jwenn lakay Desalin apre tout fòmasyon, nan anfans li, nan jenès li, antanke sòlda, eksetera, pou l vin veritab lidè sa? Eseye kanpe pou mwen pòtrè lidè Desalin. Ok.
Janjak Desalin, paske pèmèt mande w sa, si w te gen kapasite pou w bat les plus grandes armées du monde, paske alepòk Etazini, Etazini se te nan kouchèt toujou, paske Etazini te fèk pran endepandans li, ou konprann sa m vle di w la, e lè w pran Langletè, Lespay, e Lafrans, pou w te gen kapasite pou w bat yo, fò ke ou menm ou te gen yon disiplin ekstrèm Fok kew te gon dwati ekstrèm. M pral baw yon ide de Jean Jacques Dessalines tèlman misye son nèg kite dwat tèlman misye son nèg kite gen disiplin. Ou wè lè misye ap antrene sòlda l yo, ou konn sa misye di sòlda yo? Li di konsa ke lèn kanpe nou dwe tèlman kanpe dwat ke reyon solèy dwe fè jalouzi tèlman n dwat e tout moun konnen ke pa gen bagay ki pi dwat ke reyon solèy. Sa vle di ke Jean-Jacques Dessalines se te yon nonm de rigè, yon nonm ki gen disiplin, men menm kote l gen disiplin la, sa pa anpeche kote imen an. Jean-Jacques Dessalines se yon nonm ki te sevè, men tou l te renmen moun. Renmen moun pa vle di sitirè, èske nou wè sa m vle di w la? Men Jacques Dessalines se avan tou yon gran. imanist. E sitou gon aspè ki enpòtan la ka Jean Jacques Dessalines, m pa konn si nou gen nou pral gen tan pou n pase nan emisyon sa a, gon w kantite de vèni ke y ap lage sou non anperè sa a, sou non Jean Jacques Dessalines. Y ap fè konnen ke Jean Jacques Dessalines pa t vle wè blan, Jean Jacques Dessalines pa t vle wè milat, se manti, an, e ben pa gen pwoblèm fò n pase sa. Mennan e pwen m ta renmen, pwiske nou konnen ke Jean Jacques Dessalines pa t sèl pèsòn ki te kontribye, menm si ke se li ki te dote de lidèchip la, men gen plizyè lòt pèsonalite enpòtan ki te pote kontribisyon yo. Ki ki diferans ke w kapab etabli pou mwen antre Toussaint Louverture kòm nou konnen, menm si Toussaint Louverture o depa se pa t endepandans lan, se te otonomi ke l t ap chèche, e Dessalines li menm li te vin transfòme sitiyasyon pou l ale vè lendepandans. Men antre 2 grand pèsonalite sa yo ki domine listwa peyi nou an, Tousen Louvèti e Jan Jak Desalin, sou le plan stratejik, kòman ou ka eseye prezante pòtrè 2 pèsòn sa yo? Ok.
Pou m rive devan 2 gwo poto e gason sa yo, li nesesè tou pou n kapab fè yon ti pa an avan pou n, paske mesye sa yo se, mesye sa yo, yo te vin jwenn dè eritaj. N ap trè brèf, an n pran Makandal. Makandal ki Sa Makandal te fè? Li te enpòtan Makandal te fè moun yo konnen ke ale avan Makandal moun yo te vle te vle retounen sot retounen al an Afrik. Makandal fè moun yo konnen non non ba pa pa gen sa pyès. E Makandal li menm li se te yon e botanik è è sonda m vle di w la. Misye misye se te yon moun ki te konn les vertus des plantes è son les vertus des plantes. Misye li menm te itilize zam sa ke l genyen an e ki se les vertus des plantes, ou konnen lè w konn les vertus des plantes, ou konn sa k pwazon, ou konn sa k bon, li itilize l kòm zam pou l kapab goumen kont kolon yo. E Makandal li menm te fè nwa yo konnen ke nou sou tè sa a, se sou tè sa a pou n lib. N ap kontinye. Lè w vin genyen yon gwo poto e gason ki se Boukman, Boukman avèk Cecile Fatiman se 2 potorik moun sa yo ki te deside fè rankont chita pale ki se ki te sa rele bwa kayiman. Men gon ti selon rechèch m fè gen moun kap fè konnen ke bwa kayiman soti a pati te imam non pa gen pa gen sa pyès. Bwa kayiman li pèmèt mwen di w sa E koman l fè rele e e Bwa Kayiman? Yo t se sou abitasyon Norman Lemezi ke l te fèt. Bwa Kayiman, m plis kwè ke s li se bwa pa rapò a kote a te bwaze. Kayiman m plis kwè s on diminitif, un diminutif de Cécile Fatiman. Se menm jan tou an Ayiti, ban m bon egzanp men senp, sou an n pran egzanp Mesye Théodule Si ou menm wap dirije yon lekòl ki sak pase yo pap menm si lekòl la rele le savoir egzanmen senp yo pap di le savoir konsa yo pral di yo pral di ka pwofesè Théodule ka mèt Théodule e sitou an Ayiti ou konnen yo renmen bann ti sou non ann pran egzanp byen senp ann pran egzanp ex prezidan Jovenel yo te konn rele l Jojo e prezidan Aristide ex prezidan Aristide yo te konn rele l Titid se menm jan tou Yon iman, se yon pati nan non iman, Cécile Fatime, se kòmsi ou di, bwa, ki gen rapò ak forè, ka, iman, oswa ka, Fatiman, ka Cécile Fatiman, paske, se vre ke Boukman se te moun ki te oratè la, men fanm ki te alatè ki t ap òganize l la, òganize chita pale sa a, se te Cécile Fatiman. Se bwa, ka, Cécile Fatiman, men Cécile Fatiman twò long, li di w bwa, ka, iman. Èske ou la m Travay sa yo t ap fèt nan objektif pou te kreye kondisyon pou pèmèt aske peyi a te libere. Felisitasyon. Men, nou sot site 2 zòm ki te kontribye pou pèmèt aske peyi a te libere. M pral vini sou 2 zòm sa yo. Tousen Louvèti avèk Desalin. Tousen Louvèti. Sinon non, ki sa ki te alabaz de sa ki pèmèt aske. Ok. Sa vle di ke tout travay ke Boukman, Sesil Fatiman, Makandal fè, ke Tousen Louvèti, Papa Tousen, vin benefisye de eritaj sa a. E map tou profite di sa paske tout e Makandal li menm e se pa Makandal non Boukman antame revolt la, Toussaint Louverture òganize l, Jean Jacques Dessalines egzekite l. M pral esplike yon bagay, gen anpil frè n ak sè nou an Ayiti, sa se jwèt kolon an wi, genyen ki di w konsa ke mwen menm se se Louverturien m ye, genyen ki di w se Dessalines m ye, non! Tout zansèt sa yo se ansanm de zansèt meritan ke yo ye. Toussaint est le est le precurseur, Jean Jacques Dessalines est le réalisateur. Chapo ba pou papa Toussaint, chapo ba pou papa Jean Jacques Dessalines. Sa vle di ke travay Toussaint Louverture a te nesesè, te enpòtan. Paske li nesesè pou nou di nou ke Toussaint Louverture vrèman batèm militè la,

A òganize la batay, a òganize lame, e Jean Jacques Dessalines la reyalize. Menm si gon diskisyon sou sa, rezon an paske gen sèten istoryen ki pa konsidere Toussaint Louverture kòm prekisè de lendepandans. Rezon se paske Toussaint Louverture nan kad aksyon ke li tap mennen, men li pat janm pou, se te petèt e lotonomizasyon de Sendomeng, menm jan ke nou vin gen la avèk Gwadloup, Matinik, etc. Men li pat pou. Se petèt sa ke misye li menm li te Vini avèk yon konstitisyon, konstitisyon de 1801, nan objektif pou ke li te kapab pèmètre a se ke blan franse yo rekonèt Ayiti ou Sendomeng, pli patikilyèman paske Ayiti pa t ko pran nesans, kòm teritwa doutremer, menm jan lòt peyi ke nou site yo. Souverènte asosyativ.
Men sa te vin pèmèt aksyon mesye yo, jan w sot di toutalè a, Tousen nan kad fòmasyon ke l te bay Desalin, li te pèmètre a se ke Desalin vini.

Tout bagay se eritaj. Tousen Louvèti li menm, sa Tousen Louvèti te fè a, li te nesesè, li te enpòtan. Menm si Tousen Louvèti pa t vle endepandans. E Tousen Louvèti te vle sa yo rele souverènte asosyativ. Èske w wè sa m vle di w la? Men, Jan Jak Desalin vin benefisye de eritaj de travay Tousen Louvèti fè a pou l te kapab mete travay pa l la. E n ap di w sa, apati de 18 novanm 1803, kote nou fin bat lame ènmi, e stati Jan Jak Desalin antanke òmdeta kòmanse. E m ap di w sa, apre endepandans, peyi a te ruine, peyi a te boule. Yon fason ki klè e ki senp pou m kapab esplike frè m ak sè m yon kantite de bagay, avan Avan endepandans, Jean Jacques Dessalines te pwone koupe tèt boule kay. Koupe tèt boule kay la li menm, se pat koupe tèt boule kay frè ak sè n ayisyen non. Se koupe tèt boule kay lènmi. Paske se te yon politik de gè li ye, la politique de la terre brûlée, sa vle di boule tout sa w jwenn kòm yon taktik de gè pou lè ènmi an alepòk, lè l vini sou tèren an li pa jwenn anyen pou l kapab itilize, e answit koupe tèt yo e boule kay yo. E sa ki enteresan, Otomatikman Jean Jacques Dessalines peyi a fin pran endepandans, Jean Jacques Dessalines chanje taktik la politique de la terre brûlée a, li chanje l an la politique de la terre plantée. E sa fè tou a lepòk li menm li deside vin a yon politik agrè ki sa vle di ke pou l fè pou l plante peyi a pou n te kapab jwenn ase de richès pou n te kapab achte zam eksetera. E anplis Jean Jacques Dessalines chanje koupe tèt boule kay Premyeman, koupe tèt an meble tèt, nan kad konstitisyon li te fè an li te fè an sòt ke pou yo bati lekòl e konstwi kay, kounye a sa k pase, li pa boule kay ankò, li konstwi kay, alepòk, l ap konstwi fò, l ap konstwi enstitisyon nan peyi yo. Men tou, Jean Jacques Dessalines E nan kad travay li, ou konnen ke malerezman Jean Jacques Dessalines peyi a te ekstrememan rine, men li pat gen ase de tan. Jean Jacques, men sa Jean Jacques Dessalines fè a, li fè l pou nenpòt 2 mil an, 3 mil an. E sa ki te enpòtan tou, Jean Jacques Dessalines te mete yon konstitisyon sou pye. Konstitisyon sa a son yon bijou. Konstitisyon sa a defini yon Ayisyen. konsa. E apa, apati, m kapab di sèlman apre, apre, apre konstitisyon sa, m pa kwè gen lòt konstitisyon ki defini Ayisyen ke sa l ye. Ou konn kouman konstitisyon sa a defini yon Ayisyen? Konstitisyon sa a defini yon Ayisyen tankou yon bon papa, yon bon pitit, yon bon mari, avantou yon bon sòlda. Ou wè atravè konstitisyon sa a, gen de bagay, gen de kalite yon Ayisyen dwe genyen. Lè l di w, pèsonn pa dwe rele tèt yo Ayisyen si l pa yon bon papa, yon bon pitit, yon bon mari, avan tou yon bon sòlda, sa vle di ke ou menm Ayisyen ou dwe gen de kalite lakay ou. Ou dwe gen premye kalite, la bonté et l'amour. Premyèman, la bonté et l'amour anvè la, anvè la famiy, anvè la fami nikleyè, lè nou di la fami nikleyè la, nou vle pale de mari, madanm, pitit, papa, e pou Jean Jacques Dessalines tou, ou nèg, ou di ou se Ayisyen, ou ansent ou fanm, ou pa okipe pitit ou, ou pa Ayisyen. Lè ou di konstitisyon 1805 de Dessalines la, li defini Ayisyen an tou antan ke bon sòlda. Men èske bon sòlda sa a, le fèt ke li te defini Ayisyen an kòm yon eleman fondamantal,

E, e, e, e, e answit, e, anfen, lamou e labonte anvè lafami imèn. Sa vle di ke Ayisyen an de nati, Desalin te fin wè Ayisyen an de nati son moun ki renmen fanmi li, son moun ki renmen peyi l e tou son moun tou ki pa renmen wè y ap fè moun mal. Se sa k fè tou, nan konstitisyon an te di n konsa ke dè ke nou wè ènmi pwente pwente tèt li, tout moun lèzam alame pou n defann tèt li. E gon bagay ki enpòtan tou, li te nesesè, e menm jan avèk plan Desalin te fè, li te nesesè tou nan yon peyi tankou peyi Dayiti ki te pran endepandans li pa lèzam, les armes, pou n te kapab fè le sèvis militè obligatwa. Gen yon ansanm de pwoblèm k ap gen la, pwoblèm ensekirite, bagay sa yo. Men tou, le sèvis militè li te dwe oblib. Yon peyi ki te pran endepandans li pa lè zam, sa vle di ke nou te dwe gen yon lame tankou yon veritab enstitisyon. M pa di w lame kraze zo non, men se yon lame, moun nan rantre ladan a 18 an, swa a 25 an oswa a 30 an, li kite lame a. Men pandan l anndan lame a, lame antanke veritab enstitisyon, li ap li pran fòmasyon, men tou, lè moun sa a 30 an lè l kite lame a, moun sa a se yon veritab moun ki fòme, se yon veritab sitwayen. Ou wè aktyèlman la a, peyi Dayiti pa gen pwoblèm politisyen non. Peyi Dayiti gen pwoblèm sitwayen. Paske mesye politik yo ki bò yo soti, yo pa sot nan syèl. Ki bò yo soti? Yo soti nan kominote a. Li nesesè, li enpòtan pou nou menm Ayisyen, pou nou renmen peyi n. Paske m garanti w, gen de seri de frè m ak sè m ki nan politik k ap fè de seri de bagay, se paske yo pa renmen peyi a wi. Si yo te renmen peyi a, yo pa t ap fè l non. Èske w konprann sa m vle di w la? Men tou, nan kad sa a, li nesesè e li enpòtan tou pou nou privilejye de bagay nan peyi a. Kisa li ye? Nou privilejye sa yo rele E kapasite e konsyans. Konsyans, ou menm ou konsyan ou ansanm de bagay. E kapasite, dan se ka, ou pwone non sèlman e konsyans lan tou, men ou pwone kapasite. Gen de seri de travay, si w pa gen kapasite pou li, pa fè l. E sa k ap kraze peyi a. Moun nan li menm, li rantre, li deside, li vin chèf, lefètke l gen yon ti frè l oswa yon tonton l, pa menm gen kapasite,

Kòman w kapab entèvni sou desizyon Desalin te pran ki te idantifye l kòm chèf deta? Mwen mezi yon bagay.
Sou le plan ekonomik, gen yon bagay ki nesesè, ki enpòtan. Nou te pran endepandans nou avèk lèzam a lamen. Desalin te di sa. Si nou fin goumen, nou fin blende ponyèt nou, nou fin pran endepandans, nou soti nan esklavaj, si nou retounen nan esklavaj toujou, se ap yon dezonè. Pou rezon sa, Janjak Desalin, fin goumen, zansèt yo fin goumen fin pran endepandans, e nan rezon sa Jean-Jacques Dessalines te deside pou peyi a kapab pwospè e pwosperite sa kapab pèp la kapab benefisye l e an plis pou nou kapab gen ase de kapasite dan le ka ke fransè yo tounen pou nou kapab goumen avè yo. Ebyen ki sa Dessalines te fè? Dessalines te fè la pwomosyon pou la grand pwopriyete. Èske w konprann sa m vle di w la? Pou la grand pwopriyete. E nan kesyon de la grand pwopriyete a men tou Ènmi Jan Jak Desalin yo te fè pèp la konprann, dèke w vin pran endepandans, libète vle di libètinaj. Sa vle di ke le fèt ke ou gen ou lib, se al chita anba yon pye bwa, bwè tafya, èske w nan tou danse, chante? Non. Ou gen yon responsabilite. E sa te fè Jan Jak Desalin te fè pwomosyon de la politik, de politik agrè. Men tou, a lepòk, la tè etè la prensipal sous de richès. Se pou rezon sa tou, Jean Jacques Dessalines, nan kad politik agrè li a, li te fè ansòt ke, ke tout tè yo plante. E tou, gon bagay ki nesesè ki, ki enpòtan nan kad politik agrè la, se Leta li menm li jwenn yon pòsyon, Leta jwenn yon kar, moun ki se jeran jwenn youn, jwenn yon lòt yon lòt car, yon lòt car pou depans e yon car pou moun k ap travay tè a. Èske w la m byen di w? Sa vle di li divize l an 4 pati. Yon car pou leta, sa vle di fò w ba leta tax, yon car pou jeran, yon car pou frè nan kad travay la e yon car pou sa vle di travayè, travayè k ap travay sou sou plantasyon. Men tou, nou pale aspè ekonomik. Ou te pale de yon lòt, de lòt. Jistis sosyal menm. Jistis sosyal. Men nan kad jistis sosyal la tou, e m ap, pa bliye tou, la terre était la principale source de richesse à l'époque. E m pa kache di w sa la frè m, youn nan rezon ki pral touye Jean Jacques Dessalines se pou kesyon tè. Ki sa k pase? Lè ke gen moun ki fè konnen ke se milat ki touye Dessalines, non. Te genyen ni milat, te genyen ni noir. Paske a l'époque,

Men dè ke tu eksplwat lè jan, endepandaman de ta koulè de po, tu è blan. Sa vle di ke kesyon nwa, blan, te gon aspè koulè de po tou wi. Men avan tou se ton ideyoloji. Sa vle di ke otomatikman gon ansanm de nwa tou ki te fè pati de yon ansanm de milat tou ki te vle pa ekzanp pran tout tè a epi pou yo fè mas la vin redi pou yo, otomatikman yo te fè pati dè blan. Men tou, lè Jan Jak Desalin gen yon aspè ki enpòtan tou, lè Jan Jak Desalin wè mesye yo pran tout tè a, milat yo, milat yo e pran tout tè a, te gen lòt non, te gen nwa ladan tou wi, pran tout tè a, Jan Jak Desalin di, mezanmi, nou tout te goumen pou endepandans lan wi, men fò n separe bagay yo avèk ekite, ren pou ren. Ou konn sa milat yo di? Milat yo di, Sa w ap di la a? Byen sa yo se byen papa n yo ye. Yo desann di, O! Byen papa w yo ye? E, e pov nwa yo ki gen papa yo ann Afrik la a? Yo pap jwenn yon bagay tou? Depi lè sa a, yo te atann ke Jean-Jacques Dessalines se te yon nonm ke yo te pral jwe tankou yon ti maryonèt. Yo gen tan wè Jean-Jacques Dessalines pap jwe nan enterè yo, men kote konplo a te fèt. Men plis tou, nan kad konplo a tou, Se pa sèlman moun ki te vle akapare tout tè yo ki te gen enterè nan lanmò Jean-Jacques Dessalines. Lentènasyonal te gen enterè nan Jean-Jacques Dessalines. Paske alepòk, lemonn eta esklavajist. Lè Dessalines, yon ti nèg nwè, yon ti nèg nwè ki deside chanje lòd mondyal, ki vin di w tout moun se moun, ou pa dwe eksplwate moun, dan se ka, e lòt gran peyi yo, kap kap eksplwate moun ki ke ekonomi ap mache ap esklavaj. Sa ta pral vin konsyantize lòt moun kap eksplwate yo pou yo te kapab reyaji kont kolon yo. Ebyen nan se ka Desalin e Desalin se te yon nonm se te yon trouble fèt sa vle di ke pa rapò a lòd mondyal li te vle chanje lòd mondyal sa sa te vin fè ke li te gen yon ansanm dènmi deksteryè E, anplis, li te chan, li te vle chanje lòd mondyal nan sans li aboli lesklavaj, esklavaj la tou, men gen yon lòt bagay tou, lòd entèn. Se te yon kesyon de yon gwoup moun kenbe tout mas tè a, tout mas tè a, epi mas la li menm ap travay pou li. Kounye a sa k pase? Ebyen nan se ka, yo, yo, yo elimine Jean-Jacques Dessalines, yo fè konplo yo touye l. E, e, e, e, eskize wi, lè yo emin, elimine Jean-Jacques Dessalines, yo pa t elimine yon moun, men yo elimine yon pwojè de sosyete. E sa fè tou, m ap tou pwofite di sa, lè w ap pale de kominism, de sosyalism, ki bò yo soti? Se le desalinism ki a anfante le kominism, le sosyalism wi. Si w wè Lachin ki se kominism, sosyalism, si w wè Larisi, ki bò Max enspire bagay sa a? Se la a wi, sou tè peyi Dayiti. Sa vle di ke peyi Dayiti se yon far li ye. Li son phare pou la chine paske sistèm ke la chine ap itilize a li menm li se nan ayiti soti an an pran egzanp la russie enspire de ayiti menm etazini tou m pral di yon bagay etazi ayiti pou bokou nan sa yo rele pwisans etazini se pa sèlman nou te gen zansèt tal goumen nan men tout kantite tè Etazini genyen an. Nou pou bokou ladan wi, men malerezman nan istwa ke nap etidye lekòl yo non e pa sa yap aprann nou. Yo pral moutre w ke Christophe Colomb se te yon bon moun li te ye dan le sans li te pa egzanp dekouvri Ayiti. Yo pap janm moutre w aspè sa. Men yo pap, yap toujou di w Jean Jacques Dessalines pat konn li, epoutan Jean Jacques Dessalines te konn li. Mwen gen nan liv ke m wè, m wè sinyati Jean Jacques Dessalines. Sa vle di ke tout sa ou wè nan liv istwa FIC yo moutre n nan, majorite se manti e anplis Jean Jacques Dessalines pa t mouri Pon Wouj. Donk entèvansyon nan moutre klèman ke Dessalines se pa t nenpòtreki, li te yon gran gason, paske si l te nenpòtreki li pa t ap ka pèmèt aske peyi a li menm li oryante vè lendepandans. Se t yon gran òm ki a make lemond.
Medam e mesye nap swiv solisyon lakay e solisyon lakay se yon emisyon ki prezante pa Jimmy Theodule jodi an envite nou sou plato a se mesye Rodney Corner donk nap pale de Dessalines kisa ke nou kapab tire de brav gason sa ki kapab pèmèt aske nou chanje kondisyon sosyo ekonomik peyi nou pou le moman nou rive nan yon ti poz nou pral pran li imedyatman e nap rete branche. e a lontan. Nan koze tranbleman de tè, Ayiti gen gwo malè ki pandje sou tèt li. Sa fè n konprann ke n pa dwe kontinye ap konstwi kay nou nenpòt kijan, ni lage kay nou nan men bòs machòkèt ki pa konn anyen nan konstriksyon modèn. Nan Ay Klin Ayiti Konstriksyon, nou gen egzakteman moun ou bezwen yo. Enjenyè nou yo, se moun ki diplome nan peyi Letazini e y ap ba w sa w bezwen an, jan w bezwen l la. Ou pa gen pou w pè goudougoudou, paske konstriksyon nou yo, baz yo ap fèt. pou sa. Sitou ou menm ki nan dyaspora, k ap konstwi yon kay an Ayiti, ou sipoze fè diferans lan ak Ayclean Edi Konstriksyon pou yon pi bèl kay. E ansanm ansanm, n ap konstwi yon pi bèl Ayiti. Rele nou kounya nan 33 33 33 61 oubyen pase nan nimewo 11 rue Stephen Musseau, Petyonvil. Si ou Etazini, ou ka rele nou nan 561 560 84 64. Lè se enjenyè Ayclean Edi Konstriksyon ki konstwi kay ou, se dòmi nètalkole. san kè sote.
Mèsi paske nou toujou rete branche emisyon Solisyon Lakay. Emisyon sa prezante pa Jimmy Théodule e jodia nou gen posibilite pou ke nou kapab resevwa yon envite, se Mesye Rodney Corneille. Nou gentan pale avèk Mesye Cornet konsènan lavi de Desalin, anfans li, jenès li, e nou pran diferant etap egalman nan lavi de Desalin, notamman lè lè Desalin te inisye l antan ke sòlda, e Desalin antan ke chèf deta, e nou wè plizyè aspè ekstrèmeman enpòtan. Pou le moman, nou pral abòde nan dezyèm pati emisyon yon pwen ekstrèmeman enpòtan konsènan Desalin, men Desalin sou yon lòt aspè. Mesye ke n ap resevwa jodi an, li fè yon rechèch sou pwen de resanblans antre 2 lidè sa yo, Jezikri e Janjak Desalin. Ebyen avè m, an kèlke pwen,

est le bras armé de Dieu, le justicier de Dieu, et Jean Jacques Dessalines est le libérateur du monde. Sa vle di ke, se pou nou ba Jezi sa k pou Jezi, ba Desalin sa k pou Desalin, menm jan l te di, ba Bondye sa k pou Bondye, ba Seza sa k pou Seza. Men nan ki ka nou di Desalin se te le bra arme de Dye, piske nou konnen ke Desalin se te yon vodouyizan, menm si gen Dye nan vodou, men se pa menm tip de Dye avèk kretyen yo. Ok. Men, banm di w yon bagay.

Menm si, pe, pe enpòt fwa relijyez moun sa a, èske ou konnen moun sa a se yon bon moun li ye? E gen moun ki anndan legliz m ap di w sa a, ofon se move moun yo ye, tandike gen moun ki pa anndan legliz, epoutan moun sa yo se bon moun yo ye wi. Kri, e, e, kri, e, Jezi Kris te di, On rekonètra l'arbre par son fruit. Sa vle di ke si yon pye mango bay mango, si yon pyebwa bay mango, se ke yon pye mango. E menm jan, peu enpòt couleur mango sa. E menm jan tou, si yon pye bwa bay zoranj, son pye zoranj endepandamman de couleur zoranj lan. Sa vle di ke si yon moun genyen e la bonté, li genyen le sens du partage, li genyen le respect, Yon kantite dòt kalite, endepandaman de fwa relijyez moun sa, moun sa son bon moun, e bi klè. Eske nou te jwenn sa yo sa w sot site la yo kòm vèti lakay de pèsonaj sa yo? Na, nou, bon, Jezi deja, moun yo gentan konn lavi Jezi deja, deja, men ann gade Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines ete atanvantou un grand, un grand humaniste. Poukisa gen moun kap fè konnen Jean-Jacques Dessalines pat vle wè blan? E pa vre non! Jean-Jacques Dessalines, li pat gen pwoblèm ak koulè de po. Banm baw egzanp e senp. Eske w te konnen ke eske w te konnen ke Bois en Tonnerre se te yon milat ke l te ye? Men men Jean-Jacques Dessalines se youn nan moun ki te pi pwòch Jean-Jacques Dessalines. Eske w konnen ke e lè w lè w ap gade youn nan nonm ki te lè yo te atake Jean-Jacques Dessalines e ki te ki te vole sou Dessalines nan yon sans pou l pwoteje l Charlotte Marcadieu Charlotte Marcadieu te yon milat li te ye wi e pa panse ke le fèt ke moun nan li menm pa panse ke le fèt ke moun nan te nwa li te pou Dessalines otomatikman pa panse le fèt ke moun nan te milat li te kont Dessalines se pa vre se t yon kesyon de jeu d'intérêt m pral esplike w yon bagay yo fè desant konnen Dessalines pa t vrè blan e pa vre non frè m èske w konnen ke gen omwen yon blan ki siyen nan Ak de Lendepandans lan. Men kouman l rele, li rele Pierre Nicolas Mallet alyas Bon Blan. E anplis tou, Jacques Dessalines s on nonm ki te tèlman renmen moun. Èske w konnen ke te gen yon kominote almand? Èske w konnen ke Jean Jacques Dessalines te ba yo nasyonalite ayisyèn? Èske w te konnen tou te gen yon kominote polonèz Lè wap pale de alman, yo toujou di w alman ap pale de ras pur, de bon blan. Si Jean Dessalines te gen pwoblèm avèk blan, eben Dessalines dans ce cas pa tap ba kominote almand sa yo nasyonalite ayisyèn. Gon kominote polonèz, Jean Jacques Dessalines ba yo nasyonalite ayisyèn. E anplis tou, ann pran egzanp, lè Miranda debake isit, li vin mande Desalin ba l kout men pou endepandans, Jan Jak Desalin resevwa misye. Men ou panse, e anplis, non sèlman Jan Jak Desalin resevwa l, men Jan Jak Desalin ba l zam, ba l konsèy, e tout moun ki te vle al goumen avè l, Jan Jak Desalin ba yo posiblite pou yo ale. Ou panse ke si Desalin pa t vle wè blan jan yo t ap di l la, ou panse ke Jan Jak Desalin Jean Jacques Dessalines te presevwa Miranda. Ou panse Jean Jacques Dessalines te ba kominote almand sa yo ak kominote polonèz sa yo nasyonalite? Apa lamou ke 2 pèsonaj sa yo te pataje an komen an vèti de diferant ilistrasyon ke w sot bay la pou konsolide pozisyon w lan, ki lòt pwen de resanblans yo te genyen ankò? Ok. N ap jwenn sa nan liv mwen an. Se anviwon 100 pwen de resanblans ant Jezi Kris avèk Jean Jacques Dessalines, men ou konnen n pa p gen ase de tan, n ap trè brèf. Jezi fèt li menm nan yon pak bèt. Si w gade nan Lik ii, vèsè 1 a 20, te fèt nan yon pak bèt pami zannimo domestik. Si w gade nan liv Bayyinah Bello a, nan premyè paj yo, Jacques Dessalines fèt nan yon raje. Ki di raje, di bèt mawon, kochon mawon, koulèv, zwazo, etsetera. Jezi Kris fèt pami zannimo domestik, nan yon pak bèt, Jan Jak Desalin li menm li fèt pami zannimo sovaj. N ap kontinye. Jezi! Rele Jezi! Tout moun konn sa. Men èske n konnen ke avan ke Jean Jacques Dessalines te rele Desalin, se a 30 an Jean Jacques Dessalines vin rele Desalin. Men èske ou konnen ke avan non Jean Jacques Dessalines se Issa? Issa an arab, se Jezi l siyifi wi. Sa fè 2 pwen de resanblans. Twazyèm pwen de resanblans, Labib pa di n gran choz de peryòd anfans Jezi jis ka trantan l. E kòm si lavi kache de Jezi. Se menm jan tou, listwa pa di n gran choz de peryòd anfans Jan Jak Desalin jiska laj trantan l. E, katriyèmman, nou pap pran tout, men n ap pran kèk pati, Jezi te gen yon papa adoptif, ki se Jozèf. Jozèf se te yon bò chapant, e se Jozèf ki te montre Jezi metye bò chapant lan. Se menm bagay pou Desalin wi. Listwa rekonèt yon nonm ki, kòm papa adoptif Jean Jacques Dessalines, se li ki te achte libète, li rele Jean Baptiste Dessalines. Jean Baptiste Dessalines se li ki papa adoptif Jean Jacques Dessalines. Jean Baptiste Dessalines se te yon bòs chapant. E e Jean Baptiste Dessalines se li ki te moutre Jean Jacques Dessalines metye bòs chapant lan. Se menm bagay pou Jezi. N ap kontinye toujou, e laprèv an è byen grand ke e legliz Kwadèboukè a, Jean-Jacques Dessalines ansanm avèk Jean-Baptiste Dessalines te fè pati de moun ki t ap konstwi l la. E si n al gade nan liv Bayyinah Bello, 21 pwen konnen sou lavi Jean-Jacques Dessalines nan, paj 14 n ap wè sa. Pa gen diferans ant Toussaint Louverture avèk Jean-Baptiste non. M ap pale w Jean-Baptiste le Précurseur de Jésus. Jean-Baptiste Jean-Baptiste le Précurseur de Jésus avèk Toussaint Louverture se menm bagay, se menm misyon. M pral esplike w yon bagay. Annou pran egzanp byen senp. La Bib di nou ke Jean Baptiste est le precurseur de Jésus. Li te dwe prepare chemen pou Jezi. Kiyès Toussaint Louverture ye? Toussaint Louverture est le precurseur de Jean-Jacques Dessalines et Toussaint Louverture li menm li te prepare chemen pou Jean-Jacques Dessalines. N ap kontinye toujou. Lè w di l prepare chemen pou Jean-Jacques Dessalines, kisa w vle di pa la? Ki chemen l te prepare? Mwen vle di, antan ke, antan ke e moun ki te sou tèt Jean-Jacques Dessalines, sa vle di ke li menm atravè travay ke l t ap fè a, Atravè travay ke l t ap fè a, li te, non sèlman Jean-Jacques Dessalines te pran, ou konnen, te pran sètèn fòmasyon nan lame a tou, e se nan aspè sa tou, pou m kapab ba w repons sa, Menni, le, batèm, batèm, kè s ki te batize Jezi? Se te Jean Baptiste. Men le veritab batèm militè Jean Dessalines l a reçu de Toussaint. N ap kontinye toujou. E Jean Baptiste. te denonse e kondane Wa Ewòd paske Wa Ewòd te deside pran madanm frè l. Wa Ewòd fache, pral fè arete misye, pral mete nan misye nan prizon e misye mouri, pral mouri nan prizon. Se menm bagay ki rive Tousen Louvèti wi. Tousen Louvèti, lè l vin ofisye, talè w te gen yon kesyon w te poze m nan ki sans ke Tousen Louvèti fè wout pou Jan Jak Desalin. Jisteman, pa bliye tou lefèt ke Jan Jak Desalin non sèlman l pran fòmasyon men tou Toussaint Louverture, Jean Jacques Dessalines vin benefisye de eritaj Toussaint Louverture kite a. Èske ou la m vle di w la? M sot esplike w ke ki sa k rive Jean Baptiste. Jean Baptiste denonse e kondane Wa Hérode paske l te pran madanm frè l. Wa Hérode arete Jean Baptiste. Non sèlman Wa Hérode arete Jean Baptiste, li mete misye nan prizon e se nan prizon l va mouri. Se menm bagay ki rive Toussaint Louverture. Lè Toussaint Louverture vini gouvènè o sèvis de la Frans, Napoléon Bonaparte pral soti yon lwa ki retabli lesklavaj. Toussaint Louverture pral denonse e kondane zak sa. Men Toussaint Louverture pral bay yon repons de lwa a lwa, yon repons jiridik, paske desizyon Bonaparte te pran se te yon desizyon jiridik, Toussaint Louverture pral deside soti konstitisyon 1801. Ebyen Bonaparte pral fache, li pral vole ponpe, li di se twòp atò, sa l fè? Li voye lame ekspedisyonè vini, youn nan misyon lame ekspedisyonè te genyen, se pou arete Toussaint Louverture. Yo arete Toussaint Louverture, E, e anplis, yo mete Tousen Louvèti nan prizon Fò de Jou, e se nan prizon an Tousen pral mouri. Ou pa wè se menm bagay, an, an nou, an nou rezime, an nou rezime pou Tousen Louvèti avèk Jan Batis. Tousen, e, Jan Batis se prekisè de Jezi, Tousen le prekisè de Jan Jak Desalin. Jan Batis te fè wout pou Jezi, Tousen Louvèti te fè wout pou Jan, e, pou Jan Jak Desalin. Jan Batis ba Jezi, batize Jezi, le veritab batèm militè, Jan Jak Desalin l'a reçu de Tousen. Jan Batis denonse e kondane wa Ewòd paske wa Ewòd te fè yon zak li te deside pran madanm frè l ki se yon bagay ki se yon peche l te ye enben wa Ewòd pral mete misye nan prizon e se nan prizon an misye pral mouri enben se menm bagay ki pral rive Tousen Louvèti. Tousen Louvèti pral denonse e kondane Bonapat pou sa l te fè a Bonapat pral fache Bonapat pral arete Tousen Louvèti li pral mete misye nan prizon Fò de Jou e se nan prizon an Tousen Louvèti pral mouri. Men ki diferans ki gen ant Tousen Louvèti avèk Jan Batis se menm moun nan wi. N ap kontinye toujou, menm si n pa pran twòp pwen, men gen de seri de aspè pou nou pran. Èske n konnen ke Jezi ak Jan-Jak Desalin yo mouri menm jou nan semèn nan? A, nou panse se aza? M pral fè w, m pral ba w egzanp byen senp. E, Labib di nou ke, Labib relate nou ke Jezi mouri yon jou vandredi. Sa vle di ke jou avan le jou di saba. M pral ba w referans paske nou pap voye monte la. Si w al gade nan Lik 23 vèsè 52 a 55, la w ap wè ke Jezi mouri yon jou vandredi. Men, Jean Jacques Dessalines, se yon jou vandredi l mouri wi. M ap voye n al fè rechèch sa kounya la. Al sou telefòn nou, tape 17 oktòb 1806, make kèl jou, w ap wè 17 oktòb 1806 la ap ba w yon jou vandredi. Èske sa se aza? M pral ba w yon lòt ti egzanp toujou. Lè Jezi fin mouri, Ki sa k te rive nan tanp lan? Èske n konnen ke tanp lan te fè nan de? Lè, lè Jezi fin mouri e, bon, bon, fò, fò nou kapab bay referans lan. W'ap pale de rido a k te fè nan de. Rido a, rido a, ok, tanp lan te fè nan de, rido tanp lan te fè nan de. Lè w gade nan Matye.